Mwen ke nou tout ki kap gade video sa se eritye se swa ke ou se yon eritye oubyen ou pral vin yon eritye sa ki vle di ke video sa li enteresew mwen si te gen mizik la pandan map fè video sa se danse m tap danse paske son siksè ke liye e m kapab konnen bon anpil nan nou kapab konnen oubyen kapab pa konnen tou ke mwen te rantre ayiti poum tal regle yon pwoblèm ke nou tap afwonte avèk moncash paske moncash Vire tounen l ap kanpe tranzaksyon nou, l ap di nou erè nan tranzaksyon oubyen montan sa twò piti e moun sa pa ka resevwa kòb sa, blablabla yon pakèt pawòl anpil. M te oblije rantre Ayiti pou m al rezoud sa. Lè mwen rantre Ayiti yo fè konnen ke nou bezwen yon kont machann. Nou di ok pa gen pwoblèm kisa n bezwen pou kont machann nan. Tout papye yo mande nou nou pote l. E kounye a yo di nou kont machann nan gen yon lòt fason ke l fonksyone kote ke Lè wap itilize li, ou pa bezwen voye, moun, kliyan pa bezwen voye screenshot pou ou ankò, ou byen capture d'écran jan yo dil lan. Li sèlman ale, li mete nimewo l, li met, li mete nimewo telefòn moncash li, epi li mete pin li, li fè send, avèk send lan, ou resevwa yon kòd, kòd sa se pou verifye se ou menm kap itilize l, paske si ou pat resevwa kòd sa se sur ke nenpòt moun te ka al pran kòb sou kont ou, men ou resevwa kòd sa, m pral fè yon demonstrasyon wap wè kisa ke mwen, kisa ke mwen di ladan l. Ok, tankou m t ap di l talè a, m pral fè yon egzanp avèk nou live pou n kapab wè kijan pwosesis moncash live lan fèt ok. Si w ap gade pou wè la, mwen ak aplikasyon eritaj pa m nan, lè mwen klike sou li, li voye mwen la. Epi sa, tout sa yo se sèvis ke n genyen, rezo eritaj, bous echanj, sant komèsyal, plan de envèstisman, w kapab klike sou sa ki disponib lan. Epi w ap gade pou wè anlè a la se. To pou jodi an la kote ke m ap fè videyo an se 85 goud kote ke m gen te eksplike l deja nan yon videyo. Kòm kounye an nou prale fè echanj avèk Moncash Live, an nou klike sou bous echanj. Nou klike sou bous echanj e paj lan ouvri konsa. Otomatikman ke paj lan ouvri konsa, w ap wè ke e gen plizyè lòt bagay anba, w ap wè kòmantè ki fèt, dènye echanj epi lidèchip team nan. Ok, sa se mwen menm ki ap pale ansanm avèk nou la. E pi, lè ke l ouvri konsa, w ap wè l monte sou PayPal, e pi li di w MonCash. W ap wè yo di w voye, si pa egzanp se PayPal m ap voye, e pi y ap di w resevwa, resevwa MonCash. Men kòm jodi a la se yon esèy ke nou ap fè avèk MonCash Live, ok, si w ap gade anba a la, se MonCash Live lan ke m chwazi, e pi mwen vle e mwen vle resevwa bitcoin ok pa egzanp wap wè si ke mwen te chwazi an nou di ke mwen chwazi e paypal si m chwazi paypal wap wè avèk paypal la m ka m ka voye mon cash oubyen si mwen chwazi zèl avèk zèl la ou kapab wè m voye mon cash oubyen bitcoin m sèlman klike nenpòt sa ke ou bezwen an chwazi sa ou vle voye a epi la epi lap baw men men kisa ou ka resevwa pa egzanp m chwazi mon cash live Li di ke mwen kapab resevwa bitcoin. Ok avèk moncash mwen kapab resevwa bitcoin. An nou di ke mwen ta vle voye pou yon afè de 1000 ok 1000 goud bitcoin. Kounye a m klike mwen tape 1000 otomatikman ke m tape 1000 lap di mwen men pou konbyen lap di mwen men pou konbyen bitcoin ke e mwen ap resevwa ok. Selon ke to a ye epi tout sa yo konbyen bitcoin vo nan moman an. pou mil goud li dim men pou men pou konbyen map resevwa kounya sa ke mwen gen poum fè map klike sou echanj otomatikman kem klike sou echanj li ap voyem andedan paj sa nan paj sa mwen wè e men konbyen frè a ye frè a se 80 goud ok selman 80 goud ke yo chajew pou kantite bitcoin nan epi mwen menm map gen poum mete email adrès mwen an nou di ke email adrès mwen se e se tout non mwen e pi kantite e kote m ap voye adres bitcoin nan bon nou konnen ke m pa gen adres bitcoin nan tèt mwen la se jis yon egzanp ke m ap fè avèk nou m tape nenpòt chif men ou menm make sure ke lè w ap fè l se adres bitcoin kote ou vle l ale a pou li pou mete la e pi w ap fè konnen ke ou pa yon wobo ok pa egzanp nan sa li di mwen traffic light m konnen mwen wè tout traffic light yo M chwazi li verifye ke mwen pa yon robo. Kounye a mwen di ke mwen dakò avèk regleman epi mwen klike sou echanj. Otomatikman m fin klike sou echanj. Nou pral wè kote l pral voye m. La, l ap load pou l kapab voye mwen. Ok. Kounye a li voye mwen, li di mwen Moncash Live. W ap wè ki se 1080 goud. Epi map jwenn kantite bitcoin sa ok. Sa kem ta renmen nou konnen bitcoin nan chanje a tou moman. Ou gen dwa wè m voye pou 1080 goud sa la ki se 1000 goud plis 80 frè. Li ban mwen 0.00028 661. Nan 5 minit la ankò m gen dwa antre menm chif lan ou pap jwenn menm kantite bitcoin nan la. Se enposib pou ou jwenn menm kantite bitcoin nan. Ok. Kounya map klike sou peye. Otomatikman m fin klike sou peye. Nou prale wè kote ke li ap voye mwen. Kounye a li voye mwen andedan bouton live moncash la. Sa a se yon nouvote. Men nouvote a, se la ke l voye w. Lè l voye w la, kisa w gen pou fè la? W ap wè l ap di w ap peye eritaj pa m yon total de 1080 goud. Sa ke w gen pou fè se Deja genyen pou 1080 goud la sou kont ou. Si w pa genyen, m gentan tcheke yon machann rapid vit, paske sa gen yon tan dekspirasyon ladan l, tcheke yon machann rapid vit pou w kapab voye l. An nou di ke, kounye a m ap mete, m ap mete, m ap mete yon nimewo ke mwen konnen ke m gen kòb sou li, youn nan nimewo ke nou ap itilize yo ki se 37 21 27 27 m mete nimewo sa men gen yon pin ke m ap gen pou m mete e m pap ka kite nou wè pin nan pou rezon sekirite paske sa se pin pa nou li men sa ke m vle w konnen pin nan um, avèk pin nan avèk pin nan e ou gen pil bagay pou kapab fè tou e avèk pin nan tou yon moun gen dwa pran enfòmasyon se poutèt sa pral gon mesaj Digicel pral voye ba ou ki pral verifye ke eske se ou menm kap fè transaksyon sa paske pin sa tout moun gen dwa gen pin nan men telefòn nan si yon moun gen pin nan gen telefòn nan se sur ke sa se ou menm ki ap itilize l ou byen Digicel pa responsab sa. An ke m fin tape pin sa la kounye a nou wè ke m ta m antre nimewo a pin mwen se toujou 4 chif li ye I mean se pa toujou non men se nan Digicel se 4 chif ke l ye map klike sou pay. Wap gade la, m klike sou pay li di mwen e rantre sekirite a. Sekirite sa se yon kòd ki ap vini ki ap vini de e nimewo telefòn ke m te mete a. OTP a ou kapab wèl paske sa se yon kòd e ki ap chanje a nenpòt lè ok sa se yon kòd nenpòt moun ka wè kòd sa se pa yon kòd ki pèsonèl ke li ye se yon kòd ke moncash ba ou pou kapab verifye transaksyon kap fèt la ok mwen kounya mwen klike sou send otomatikman kounya nap wè ke li ap telechaje ok li ap chaje li ap chaje fini n fil chaje depi li pase avèk siksè nap resevwa yon mesaj ki. di ke l pase avèk siksè an nou tann pou n wè ok sa ki vle di ke peyman an fèt avèk siksè kounye a sa se transaksyon ID an gen de bagay ou kapab fè la ou gen dwa fè foto ak konsa pou kapab kontakte Digicel ou byen kontakte nou fè n konnen men ki transaksyon ID kote fè men kounye a li pa nesesè ankò pou voye screenshot san screenshot ou kapab peye eritaj pa m avèk moncash ou sèlman klike sou ok. Rantre ou rantre sou ok a, epi li ap voye ou tounen back andedan eritaj pam avèk yon mesaj siksè kòmand ou an ok. Kounye a si wap gade pou wè, talè a li te make li poko peye, kounye a li make an posesis, epi ou pa gen okenn lòt travay pou fè kounye a ke ret tann bitcoin ou nan 30 minit a 24 è, men nou toujou fè efò poun voye li nan mwens tan ke sa, men sa depan de kantite demand ki genyen e sa depan de kijan mache bitcoin nan cho. Se sak fè ke n di moun yo de 30 a a 24 èd tan men nou toujou bat pou n voye l nan yon tan ki avan sa. Men pran pasyans pou nou depi wè w voye depi wè w fin fè sa la nou menm nou resevwa l nou prale fè travay ki nesesè la ok mèsi babay.